Bon Salut tout moun non pa mwen se Kervin ou sou chanèl mwen ki se Echen tou sou deja abone map diw yon gwo mèsi e sou poko abone kouri al fè sa kounya klike sou ti bouton wouj la anba a. Siw deside gade ti video sa se paske ou pa vle komèt okenn erè avèk mennaj ou oubyen ak madanm ou pou fèt sen valanten an ebyen map konseyew gade ti video sa jiska la fen paske dènye erè a son erè Souvan nou komèt li. Map pran yon poz 5 segond epi map retounen avèk videyo a. Bon! Nou retounen aprè poz la mezanmi. Dabitid lè nou tande Sen Valantre premye bagay ki pase nan tèt nou se chokola, se. Bèl flè, se bèl powèm, bèl ti pwezi ekri nan anvlòp. Men, orijin Sen Valanten pa t romantik menm. Se te yon festival ki te rele Lupercal ke yo te konn fete de 13 a 15 fevriye nan ansyen Anpi Women an. Kote ke nan festival sa li menm yo te konn sakrife anpil bèt kankou kabrit, chen, epi ak ke bèt sa yo te konn kouri dèyè jèn fi yo jiskaske yo bat yo avèk kebèt sa yo e nan fen festival sa te toujou konn gen de tiraj kote ke tout jèn gason ak tout jèn fi patisipe te gen dwa pou yo fè sèks epi boum toudenkou mezanmi jodi a sen valanten se fèt lanmou brèf se te yon rezime sou biyografi sen valanten paske si m ta pran tan pou m bay tout detay ki genyen nan zafè fèt sen valanten sa videyo a t ap long anpil e m pa t ap gentan vin di nou ki erè nou pa dwe fè nan fèt sen valanten sa mezanmi.

E lèm pale de chante m pa vle pale de gason yo sèlman m vle pale de medam yo tou. Ti voulè, ti mayi, il a fallu me pourrir comme amour Ti voulè, ti mayi. Bon, mwen menm pèsonèlman, mwen te ka konseye w, menm si sa pa alamòd ankò, men si w konnen mennaj ou renmen yon mizik, ou kapab rele non radyo, non emisyon l konn abitye tande, epi tou ou fè yon dedikasyon pou li. Men ou menm, al chante pou li pèsonèlman epi tou w mal chante, Se kapab pi gwo desepsyon w nan lavi e nan lavi w nan gran jou sa a ki se Sen Valanten. Dezyèm erè pou yon moun pa fè nan fèt Sen Valanten sa, sèke ou pa dwe al eseye fè mennaj ou yon kado ki depase pòch ou. Paske lè w fè sa, w ap kreye 2 sansasyon nan moun sa. Premye sansasyon sèke l ap yon santiman de pèn kote moun nan ap toujou panse li an dèt anvè ou paske l ap gentan konnen s on sakrifis ou fè pou achte kado sa pou li paske ou pa tap genyen valè kòb sa pou achte kado sa. E dezyèm sansasyon an, se yon sansasyon de anbisyon, kote ke moun sa ap panse a chak 14 fevriye, a chak dat enpòtan, wap toujou gen yon kado, menm jan kado sa ou fèl kado a pou ba li, kote ke sa ka koze relasyon nou dans le futur des problèmes. Pa bliye ke nan yon kado se entansyon an ki konte. Sa vle di ou fè moun kado sa ou gnyen. Si moun nan pa kontante l avèk kado a, so ou mèt bay moun sa vag paske li pa vo lapèn. E twazyèm erè nou pa dwe komèt pou fèt Sen Valanten sa, se gwosès san planifikasyon. Tout moun konnen ke yon gwosès kapab yon benediksyon konsa tou li ka yon gwo tèt fè mal si ou pat planifye. E nou konnen lè dat sa rive ki se 14 fevriye anpil nan jèn yo, deside pou yo fè sèks tradisyèl lemond ki ta pral fini e pafwa yo bliye pwoteje tèt yo. Ebyen, konsèy map ba nou pou nou pa komèt erè sa mezanmi, se envesti nan yon bwat kapòt ki ka vann omwen yon 100 goud yo olye wal pase 3 pwochen ane nan laviw yo sanw pat planifye ap depanse dè milye de goud nan achte pampez. E pa bliye ke kapòt sa tou lap itil yo tou pou prevni de maladi ke moun ka pran nan fè sèks. Bon Mezanmi map pran yon brèf poz poum ka di nou pase abone avèk chanèl la abone kounya aktive ti klòch la pou nou kapab sipòtem e pou mwen kapab kontinye fè travay sa ke map fè a. Katriyèm erè a mezanmi. Katriyèm erè a m te ka di se yon foli paske gen anpil moun ki selibatè jiska 14 fevriye e nan mache nan lari yo anpil moun an koup anpil moun ap fè moun kado chokola epi yo gon sèl foli renmen ki monte yo, epi tou yal deklare yon moun lanmou yo, sa ka rive yon gason oubyen yon fi tou. Bon mwen menm, daprè mwen menm, se yon bagay ki vrèman dezagreyab paske lè wal mande yon moun renmen 14 fevriye, moun nan ka renmen avèw men se pa paske li renmen w vre se kapab pou enpòtans jou a. E si sa pa fonksyone dans le futur, ou menm ki te fè sa, lap vrèman dezagreyab pou ou paske son bagay kap swiv ou jiska la fin, Paske chak tan 14 fevriye sa rive wap chonje move esperyans sa ke ou te genyen nan lanmou. Sa vle di, pa al mande pèsonn moun renmen 14 fevriye, rete selibatè epi tou panse avèk yon lòt teknik pou jwenn yon ti mennaj. Senkyèm erè nou pa dwe komèt nan Sen Valanten sa. Se yon erè m kwè anpil nan nou komèt deja san nou pa rann nou kont. Sèl le fè ke nou achte kado ke nou renmen men pa kado mennaj nou renmen. Sa vle di lè nou pral achte yon kado mezanmi bat pou nou achte yon kado ke moun sa nou pral fè kado a li renmen, yon bagay kap fè li plezi. Paske pa egzanp mete mennaj ou renmen koulè nwa ou renmen koulè vè epi tou wap achte yon kado pou li ou achte yon kado koulè vè se ke koulè ou renmen. Sa vle di lè ou fè mennaj ou sa m pa kache di w wap desevwa l anpil e li gen plis chans poul kite w an mwad mas la kap vini la. E se la map mete yon fen nan video a, si w renmen video a like li, kòmante e pa bliye abòne mezanmi ki pi enpòtan epi pataje ti video sa a zanmi nou epi tou map di nou yon bèl fèt sen valanten manje anpil chokola epi pòte nou byen timoun a la pwochèn.